Wi, jodi a se Medikaplant, n ap fè yon yon videyo pou nou moutre nou kijan nou prepare ben Nou ka wè, n ap pran jiwòf, paske m te manke jiwòf pou nou met nan ben lan Nou ka wè, se trè swa, nou pran l dirèkteman devan nou Epi preparasyon ap fèt la a Nou ka gade tout plant yo ki nan ben lan. Alò nou fèl dirèk san edite pou nou konnen egzatman ki jan ben lan fèt. Ok, wè jirof la, wè l mete l nan sa, korèkteman. Son ben li ye, wè ou jeme gan nan men ou. Ok, se ben ou fè, fè yo pwòp, an kou touche yo, tcheke yo, ou lave yo, pwòpte yo. Ok, ki sa ki la? Sa se, se soj, ou byen la choy, men la choy etranje a, la choy ti zorèy la. Ok lakay nou sak ayiti a fon gwo pye bwa sa son plant nòmal tankou yon bazilik etc ok ou ka itilize la choy sa li gen anpil byenfè sitou pou retire sa ki pa bon alò nou pap kouri di dezavoutman sèlman lap retire dyòk lap retire devèn etc sa vle di lè wap netwaye wap detoksike ou ka itilize la choy la e la choy sa gen anpil sekrè ladann tou menm jan sa lakay nou an. Pa egzanp, ou kapab griye sa a, lè m di griye, griye nan lwil maskreti. E pa fou fri l non, ou griye l, tankou sote l nan ti lwil maskreti sou dife, ou met yon peti fe ou fè sa, rapid ou desann li, ou pa kuit li non, ou sote l. Ok, epi ou pran sa, ou kapab mete l sou yon pye ki anfle, si moun nan gen edèm eksetera. Fasilite sikilasyon, anti-enflamatwa, anti-mikwobyen, anti-bakteryen. Donk sa se pèsi. Nou konnen pa gen kenn beny pou netwaye san ou pa mete pèsi ladan l. Sa se pèsi ki pa frize a, sa se pèsi italyen an. Alò, ki popilè an Ayiti. Tout moun ka itilize pèsi frize a nan beny lan. Nou ka el sanble a silantro, e pa silantro, sa se pèsi. E la se bazilik, bazilik dous, sa se swit bezo, wè isit. Wap jwenn sa achte menm si w ta Sendomeng, paske gen anpil moun Sendomeng ki swiv nou. Anpil Ayisyen kap viv laba a. Sa se Albaca ok wap jwenn li nan Olé wap jwenn li nan Bravo etc. Li trè fasil men si w jwenn bazilik pa nou an Ayiti a oubyen Type Bezo a oubyen Holy Bezo Endyen yo itilize plis oubyen pa Taylandè a ki santi bon ki gen ti fèy li bon anpil sa se yon lòt varyete yo itilize isit se li plis disponib nou fè l avèk sa men nan sa tou gen 2 varyete ki popilè isit ok ka pran sant li sa mache trè bon e sa se Mant. Ok, gen plizyè varyete mant. Ou ka achte pèpèmint, ou ka achte spèmint isit tou, eksetera. Si w jwenn ti bonm, an Ayiti, ti bonm nan toujou pi efikas. Bazilik la se pou anlè, se sou sifas. E pa gen beny, ou tande y ap di beny chans, nou rele beny limyè nou menm. Ok, so se bazilik ki atire. Plant awomatik. Se bazilik la ki fè travay sa anlè, men son beny ki prale pou l plis retire sa ki pa bon, e bazilik la ap monte l. Ou ka toujou fè yon beny bazilik apa, nenpòt ti pafen, bazilik la voye w anlè. Ok pou kont li ou ka fèl sa si w pa bezwen retire si wap netwaye pèsi se kle lay se kle jiwòf jiwòf la la se kle pou retire sa di ou kapab jis pran yon ti lay yon ti jiwòf ou mete sèl sèlman ou gen tan gon beny nan men ou mete pèsi ou gen tan gon beny ki pou netwaye ou klin pou alò se pa sèlman ora moun wal chache nan beny men beny lan tout Byenfè, pwopriyete, medisinal ki anndan plant yo rantre nan kò w, kò w absòbe yo tou, ok, atravè po w. Alò nou konn po a se ògàn ki nou gen plis, ki pi gwo nan kò nou. Ok? Donk la, nou wè, m retire fèy la, ou ka pran sante, humm, santi bon anpil, anpil. Ou wè, lè w fè yon beny konsa, ou ka menm pran tas la dan l ou bwè san w poko ajoute lòt bagay abaz chimik yo, ki se alkòl pou ede l mikse. Ok, infuser. Florida pa ekzanp ka itilize, anpil moun pran l pou bagay mistik men se blan ki fè l, etranje. Ok, donk li gen plizyè bagay ladan l men Florida nou evite l anpil fwa akoz nouvo Florida yo sitou yo met anpil koloran atifisyèl ki pa bon, day yo ki pa bon. Ou ka met yon de twa gout pou entansifye miksaj la. E nou menm nou ka fè pwòp Florida pa nou tou paske nou gen lwil esansyèl nou wè. Nou pral mix yo. Fò konn kijan pou mix li. Lwil esansyèl yon ti jan frajil, mwen wè moun yo di nenpòt jan. Ou ka itilize l epi l dekale po moun nan. Sitou si lwil esansyèl pa egzanp jiwòf, li kapab fè sa. Sa se patchouli, patchouli a tou ka achte kòs patchouli a pou fè l, pou mete l tranpe nan dlo a pou enfize l. Sa se sitwonèl pa egzanp, ou ka pran sitwonèl la. Nou gen plizyè konsa e gen plizyè lòt brenn, ok. Ahm sa a se se kamomil, nou pa bezwen l pou beny sa, men gen beny ki itize kamomil etc. Nou gen yon pakèt. So ti chwi a fè atansyon avè l. Tout lwil esansyèl wap itize fò gen yon lòt lwil pòtè, yon lwil ki pou pote l. Ok, ki pou dilye l pou l pa boule poumon nou. Ou ka itize lwi maskreti pou sa, swivan sa wap fè a, ou ka menm itize yon lòt baz tankou yon bè, bè de karite etc. Shea butter ok. Ou ka itize lwil doliv tou swivan sa wap konpoze. Menm jan nou itize lwil doliv nan konpozisyon lwil sent lan. Lwil ki pou dilye sa. Se lwil sa telman fò sitou ti chwi li ka pèp koupe pow. Lwil jirof la koupe pow. Sa se geranium an fèt gen plizyè sa se selman pou travay nan fè ok. Sa se kanèl ou ka met bwa kanèl nan beny lan direkteman. Swivan kiben wap fè fò jwenn endikasyon. Sa se toujou pou retire. Sa ki pi move repouse yo, sa se kaka poul, plant sa, sou Medigap n ap jwenn li, oubyen san sès nou rele l. E bò kote kaka poul la, nou genyen vèvenn, sa se vèvenn moun yo konn pran pou sezisman an, yo rele li vèvenn vyolèt, oubyen vèvenn kerat, lè y ap gade, wè, ekstansyon tija la, ki nan fèy la, si w gade pati anlè plant lan, w ap jwenn li gen fòm. Nan yon ke rat. Bon, m pa konn si se konsa ke rat sanble men l sanble yon ke rat vre. Nou wè sa? Donk, lè n ap pale vèvenn, gen nan zòn nan nò, yo konn rele ave a vèvenn tou. Nou pa gen fè ave la, men w ka mete fè ave nan beny sa a, ok, li trè efikas. Donk, nou gen rasin ave, nou konn wè rasin ave, m poste l toutan. Ave a li menm se, se lòt vèvenn nan, ou byen yo rele l vèvenn tèt blanch paske w ap wè la a nan ave a, alò li pa fèt menm jan sa, ki sanble, li gen yon pakèt ti, ti pikan vè ladan l. Ok? Donk, anfèt, sa a se fèy noni. oubyen yo li l fèy doulè, lè yo gad nou rele sa konkonm zonbi, gen kote nan peyi yo rele li konkonm zonbi men fò n fè atansyon paske gen 2 konkonm zonbi, 2 plant yo rele konkonm zonbi nan peyi a, n ap jwenn sa sou Medikaplant tou ok, lòt la yon ti jan toksik fò n fè atansyon avè l. Sa ki konkonm zonbi, noni, nou konn wè, nou pa vle wè sant fwi a moun yo konn di l santi fò men ki s on plant ki trè trè trè efikas ki bon anpil, yo itilize nan tretman oubyen prevansyon kansè, sida, avèk maladi enflamatwa eksetera, doulè, Atroz li telman gen wòl li jwe gen pòs sou sa sou medikaman tou la se bazilik toujou anfèt se plant sa yo de baz ki konpoze ben lan wè sou bouyi plant yo sèlman ou kapab pran yon tas ou mete lè w fin benyen ou bwè l paske se yon te li ye pou anndan w tou nan ben lan wap wè granmoun yo yo menm yo gen abitid ale nan kivèt ben lan yo pran de twa gout epi yo tape sou lang moun nan. Se yon ti moun yo kontwole dozaj la. Ok? Donk se pa maji, se natyopati. Ok? Se syans plant. La gen epson sòt, nou ka wè. Gen epson sòt yo tou gen tan enfuse yo. La di enfize yo avèk, sa pa enfize yo, enfize yo avèk de lwil esansyèl ke nou gen, nou ka fè l poukont nou, yo konn di ekaliptis eksetera. Men piske nou pa konn kalite lwil esansyèl la, nou pa achte sa ki enfize a. Menm jan yo konn mete ekaliptis, yo konn mete woz ladan yo, yo konn mete lòt lwil anndan yo lè w al gade w ap toujou wè yo ajoute lavand, yo konn met lavand eksetera. Nou pa fè sa nou menm paske nou gen nou gen pwòp lavand pa nou nan sa yo la ok. Donk nou gen lwil de baz li toujou pi bon pou miks yo pou konpoze lwil pa w si w pa konn sous la w pa konn konpayi k ap fè l la paske pafwa yo konn ba nou vye bagay ok. Epson salt, sèl lanmè, Sèl nan men a la ou ka ajoute nan beny lan, ou pa oblije jwenn epson sòt la pou fè beny lan, si w jwenn li trè byen, epson sòt la gen anpil benefis ladanl ok pou nou tranpe pye nou, pou nou lave kò nou etc. Yon moun ki frape, ki foule, kò ap fè w mal, doulè, ou kapab toujou jwenn sa, ke swa konpoze yon baz salin pou beny wap fè a, se magnezyòm silfat sa ye. Ok donk li li li bon anpil e isit wap wè anpil moun itize l yo itilize l ou kapab mete l nan dlo cho ou kite l enfize pou yon 10 minit 15 minit ou mete pye w tranpe nan dlo a a tanperati w ka sipòte sitou moun ki travay anpil kanpe sou pye yo nan travay nou ka fè sa li enpòtan pou nou lap desann pye a si pye a anfle si w gen edèm ekstra epi fasilite sikilasyon epsonsòt la Ou kapab ajoute ti bonm ladan l, swa bouyi l si e tanperati a ki debalanse ou ka mete fèy gwayav epi nan dlo a ajoute glas pandan dlo a tou cho mete pye a tranpe si w toujou gen yon pye cho yon lòt frèt wè yonn cho tankou pye goch la cho pye dwat la frèt ou kapab balanse yo konsa avèk epsom salt la e n ap pot plis bagay pou ou sou sa ok donk sa son kalite ki pa mal epi l pa vann chè nou jis achte l men genyen ki Pi bon toujou. Men an fèt, sa, sa trè bon, nou travay avè l, li efikas, gen lòt tou kalite, nou konn achte ki pi chè. Sa w jwenn li nan Walgreens, w ap jwenn li nan CVS, w ap jwenn tout kote. Bon, yo pa peye nou pou nou fè piblisite pou yo, men nou itilize l. E si nou gade l, li sanble avèk yon, yon sèl fen, men l pa fen. Nan ben pa itilize sèl fen, toujou itilize grenn sèl lanmè, w wè, nou wè? Men a ki sa l sanble. Li sanble konsa. Ou ka di son aksan. Ok? Donk sa se silfat magnezyòm nou konnen ki enpòtan anpil. Po nou ap absòbe l. L ap fonn nan dlo a byen fasil. E pi nou gen savon lave. Ou ka achte bon savon lave Ayiti tou. Men sa se savon lave. Baz la ki enpòtan ladan l gen souf ladan l. Ok gen nan yo konn yo pa fè avèk souf donk yo mete lòt engredyan men make sure ke li gen li gen souf ladan l e konpoze l ou ka konpoze pwòp savon pa w tou ki enpòtan nou konn konpoze savon men fwa sa nou va konpoze savon pou moun sa moun sa di l pa bezwen nou fè savon an li pran plis tan li jès fè ben l avèk savon lave se savon lave ou bezwen si w ap fè 2 beny oubyen 3 beny tankou sa a la n ap fè 3 moun nan pral divize l pou l benyen 3 fwa ou koupe li an 3 moso ou ka koupe sa w a bezwen anpil pou beny sèlman Donk digo nou gen digo ladan 2, 4, 6, 7 grenn digo nap mete. La nou jwenn kare a men sou jwenn boul digo a l pi enpòtan l pi bon toujou. Ti boul digo nou gen Ayiti sitou. Men la nan dyaspora nou jwenn sa achte, n achte l pa kès, ou ka jwenn li, nou gen nan medikab lan tou. Ou ka achte l online, gade mak la byen, si w vle achte a fò, ou achte l pou kont ou. Si w al achte l nan men Ayisyen yo la, yo ka vann ou grenn tablèt la 2, 3, 4 dola, oubyen pafwa menm 5 dola yo mande w pou yon ti boul digo.

Ou mete digo, ou ka mete yon ti poud kanèl tou. La a m pa met poud kanèl nan sa, men m ap ajoute poud kanèl nan lòt nou pral fè apre a. Ok, donk wap mete digo a nan dlo a, wap mete epson salt la. Men premye bagay pou mete se sa. Nou wèl, mwen m pap di anyen de li, men li. Sa rele Aztec Secret. Sa se brand nan, se mak la. Men se yon clay li ye, se yon ajil, men se ajil betonit, ajil vèt la ki anndan l, nou wèl poko menm ouvè. Wè? Li make calcium, betonit, gle. Ok. So se ajil, ok, betonit, calcium. Nou ka achtel medam yo achtel pou fè mas fasyal nan vizaj yo pou retire bouton, pou akne, pou egzema etc. Pou fè vizaj yo swa, fè figi yo pwòp. Yo fè fasyal, yo fè mas. E pwi apre sa yo lave vizaj yo. Donk ki trè efikas, ki trè bon. Se yon ti pwazon li ye tou. Alò genyen nou kapab konsome, genyen nou pap konsome. Wap wè sou bwat la yap tou di w li pa pou moun pran anndan, pa pou mete anndan. Ou wè? Donk ou ka jwenn sa nan store tou, ou ka jwenn li online, li fasil, nan Walmart, e ou jwenn yo nan CVS. Pa fè yo pa souje, se mande pou mande al nan seksyon kote yo met bagay medam yo konn fè vizaj yo bèl, pwodui kosmetik, eksetera, pwodui bote, mande pou sa oubyen moutre foto l, oke, nou gade l byen.